Ou pa bezwen antre tout la, ou pa bezwen antre nan vi m. Pa di m sa, ou pa ka toujou ap jan pase m. M konsyan ou ban m 3 fanm deja, m poko ba w, men ou mèt poze. E kilè w vle ban m youn?
Pase pou dat nou byen monchè, m wè moun bay pale pou ou. Lè w vle, lè w vle, bon nenpòt lè w vle. M pale pou ou, m ba w moun, ou pa janm fè sa pou mwen. Bon m di w lè w vle, bon bouch an m bon, ou konprann? Bouch an m bon monchè. Gade, gade.

Bon m pa blo Vin chita tann mwen la La M bay baw fanm nan nan men Nan pla men w Pou m montre w sa m ye Jènjan Ehe Tann mwen la Bonswa bèl ti pitit Salut Devan ba m vini la epi. M gon pouse Kòmsi m wè m santi m tèlman etone Ève pou m ap gade Yon si bèl ti pitit pou mwen Ou chita ou menm sèl M ap mande Kòman ou fè chita ou menm sèl M ka fè yon ti chita akote w? A bon kòm m wè lè w la ou bon kote Ou kapab chita Mezanmi avèk plezi bèl ti pitit. Chè banm di yon bagay, pa dim pandan w chita konsa la pou ta dim konsa ke son ti van wap pran osinon son e pou moun wap tann la menm, pa dim sa menm. Ah bon?
Non, paj sa m soti la m sot pran yon enfòmasyon pou yon ti jwèt m pral fè. M jis chita la map tann yon kouzin mwen. Oh!
Okontrè, m ta byen swete m ta kapab la tou, m pa kapab? Okontrè, Kato vin ak zanmi mwen chita avèk mwen.
Mesye mwen oh oh sa pa bon pwoblèm non men m pap baw manti ou te kapab vin ak misye vre wi men youn nan bagay ki genyen misye se pa yon prezantatè non. Se pa li menm ki konn anime nan radyo oxygène nan? Patnè sa?
Wi.
Sa konsa. Ti konsa wi. Se, pa fè ti zo konfyans. Nèg ou la wi. Nèg yo kòmanc lòv wè yo pale, yo pale pou tèt yo kè yo fini yo di w se fi a ki te di pale pou tèt ou. Bon, Michel, m ka di w se lè nou louvri biwo a, e mwen k pdg a, lè nou louvri biwo a misye toujou ap sere mayo anndan pou nou, men se se mwen menm dabò, m ka ede w. Yonn nan bagay ki gen, e m nan sizyèm ane enfòmatik, e m gen aktyèl. Sa vle di ke misye ou wè la, lè ou wè moun yo voye ti bagay pou mwen, se mwen ki toujou sponsorize misye nan fason ki fè misye konsa jan ou ye a. A vle di se a koz de mwen ki fè misye ap viv. Men m pa ba w manti, e pa sèl sa m ap, e pa sèl enfòmatik la m ap aprann, ou konprann. Sa vle di, m ap aprann biyotik tou, ou konprann, pase ou konnen nèg gen mwayen, ti nèg gen, moun aletranje, nèg ap byen vire, ou konprann. Sa vle di.
Kòm m wè lè a kòmanse yon jan avanse m pap kapab rete non map jis ba ou nimewo m Mwen pa gen pwoblèm non Ok 46
20 42 31 Ebyen ok pa gen pwoblèm.

Ok. Konya yo, wou, ou ta konn ti pa jere w sa? E mwen? E mwen?

M telman pa lage fanm nan. Chak fwa m di fanm nan w bag ho lè w e gade w la. Se di y santi y di y ta mache pou wè y pa vle wè w menm wi. Tout tou mwen lè map pale pou ou fanm nan se mwen lap di konsa wi oh pouki pale pou tetanm wi. Kilè w pa tande sa. Alò menm menm m menm fanm nan menm oze y envite m nan yon plaj. Bon mwen m blije di map vin avèw fanm nan di jamè jamè mwen se mwen m konnen m paka mache san ou konnen ou konnen nou zanmi anpil Ah wi m konn sa m konn sa m di fòm al ak ou kanmenm m di non sa paka fèt Men zòm di yon bagay fè sèman fè sèman Woy fè sèman zo oubyen si w pa vle an al bay limon lan lwil Woy m pa kwè nan ou menm wap fè kont ou lontan pou dat map baw fanm ou pa janm ban mwen fanm sa wè pale wap di pale pou tèt ou. M fè tout sak depann de mwen wi fanm nan di se vle li pa vle wè w menm wi. Idi si tou jou fè chevole li pa renmen fòm chevole li pa renmen linèt la ki nan je la menm m blije di banm retire linèt la son bèl ti gason ye idi non li pa nan bèy konsa menm tout kou fanm nan ou pa wè lèl ap avanse avèm nan se bobo li vle bobo m wi pi fò ou wè wi li pa sou malgre map pouse pawòl wi antouka ou pa bezwen enkyete w pa kraze kò w m gen pawòl m gen imaj map ba w yon lòt. Kite sa tonbe. La bonne m'a menm renmen pou ou menm. Ou konprann? Ebyen zo, m reziye m si la nati pa vle. Paske m gen talan, m gen kapasite, m bèl ti gason. Kòm son bagay nou antann nou chak nou wè yon moun, yonn pale pou lòt, m voye ou pale. Bon, si pa vle, m reziye m. Men pa trayi m zo, pa trayi m. Ou konnen zanmi m ou ye menm. Nan mon chè nou byen lontan, m pa ka trayi ou. Ou trayi m non. Ebyen ok, ou di ki pale pou tèt ou. Pale pou tèt ou. Ebyen ok.

Ou konnen kote w wè m ye la m santi m vrèman fyè wi cheri paske m chita bò kote w la m pa konn sa w panse Se vre? Vrèman Sa pou tan mwen m pa santi m fyè non O! Mezanmi cheri mwen menm ti zo nonpè w an ki devan w pou tou pa santi w fyè Wi m ka pa santi m fyè Cheri ki pwoblèm ou genyen?

Konprann? E moun ki gen mwayen ak lòt pi fò. Lè yo pa gen mwayen yo dwe itilize yo de tout fason. Konprann? Si nou bezwen achte yon bagay la, n ap rele l, l ap just achte l pou nou. Sa se dabò, bon, pou jwe. Depi pa gen mwayen, fò nou voye kanmenm. Ou konprann sa m di w la? Afe ti diri. Ti wòch, gade cheri, menm byè kwè ke el li ki ti wòch la. Ou se diri a Sa ye cheri
Bon ou pa bezwen mete li nan tout pozisyon sa Ou pa dakò Non bon m pa mete li nan pozisyon non tou senpleman m bay sa k merite l Gade m byen M ap byen pase Ou konprann Bon dabò si w te gentan di m ti plaj sa se mwen ki t ap responsab sa M t ap fè tout bagay nèt M kapab Gen posiblite
Epoutan, sèl li ki manke m nan an. T ap bon nèt ale. Sa vle di cheri, mank de vo lan, antanke yon nèg ki gen mwayen, en, yon nèg ki nan sizyèm ane enfòmatik, ki deja tèmine agwonomi, en, m gen tan fin enjenyè, en, menm lamarin m gen tan fin aprann, cheri m deja tou prepare. Alò ti vagabon konsa, bon.

Bon, se pou m di w, m kontan anpil lòske m wè m te pou kont mwen, ou deplase vin jwenn mwen. Men, èske w sonje m? Wi, mwen sonje w. M toujou pran emisyon an, paske si m pa koute emisyon an, mwen pa dòmi. Waw! Pa m ba w manti, sa fè m plèzi. Alò, lè m di si w sonje m nan, se paske m avèk zanmi m nan Tizo, pann n te sou lari a, Donk, nou te rankontre ou. Alò, ou te tèlman enterese, m te di misye, al eseye pale avèk ou pou mwen, men se paske se konsa nou viv. Si l wè yon moun li renmen, oubyen li apresye, li toujou voye m pale pou li. Mwen menm, lè m rankontre youn, li toujou pale pou mwen. Sepandan, nan tout moun li pale pou mwen yo, m poko janm reyisi youn. Pandansetan, mwen menm, m fè l benefisye anpil moun. Men misye vini, li di m ke ou di ou pa enterese a mwen, se li ou enterese, ou di l pale pou tèt li. Kisa

Mwen m jis pa vle pran pawòl yo m di pito se ou m wè pito nan pale mwen m fè panse a nan kèm pito li di m se travay wap travay avèl nan radyo a sil bezwen yon bagey se ou li voye achte m pa konnen.
Esa soti zanmim nan wi. Bonjou chérie, misye vini li dim ou dil pale pou tèt li, ou pa renmenm ou pa apresyem. Misye di yon pakèt bagay, oh se liw renmen, oh ou envitel nan joune, li menm kòm se zanmim li ye, li pa konn mache san mwen, li vini avèm. Esa misye fèm? Mesye wè moun ki kwè nan moun, wè depi jodia m pran sa pou leson, afè voye moun pale pou mwen m fini ak sa. Wè nèg yo gen pwoblèm sa. Lèw di yo Men tèt ou ka, nèg la zanmi w, ou ka wè yon moun pou fè l plè, pou fè tèt ou plèzi ou di pale pou ou, sa pa anyen 2 zanmi. Le plis ou fè ou di, yo toujou di w fi lan di ke pale pou tèt ou. E pa vre. E jodi a m wè sa wi, m pa, m pa janm pale ti sou tap fè m sa. Zanmi m, zanmi danfans, nou kominye ansanm, nou fè ti klas nou ansanm, nou al anba raje ansanm, al dèyè mango nou, zoranj, tout bagay. Se deklare m. Ou di ou pa renmen fason m, ou ou pa renmen fason cheve m fèt, ou pa renmen moun bab, men m di sa yo pa pwoblèm. Si se tèt kale ou renmen m te ka kale tèt mwen, ou pa renmen moun bab m te ka retire bab, se pa pwoblèm nan sa. Donk, se yon pakèt pawòl, misye fè m dezèspwa nèt, m pap ba w manti. M etone anpil, a mon grand etonnement, m wè w vini, ou vin chita bò kote m, sa fè m plèzi. E se paske m gen anpil tenasite, m kwè, m gen kwayans. Ki fèm pat gentan dezète misye te ka envitem lan mpat vini ou konprann sam vle di anpil cheri donk pap baw manti depi premye jou mdi w la petèt ou menm ou konn tandem ou konnen msou animatè radyo e donk etan donne ou di ou konn koutem sa fèm plèzi ou konprann sa fèm anpil plèzi men se pou mdi w lè mwen avèk misye te sou wout la nou rankontre depi lè sa. Kèm te bat trè fò pou ou e m te espere kanmenm yon jou m t ap genyen ou paske m p ap ba w manti ou manifèste nan mwen. Bon, e ou konnen, gen moun ki pran twazan pou y ap koutize yon moun, gen moun ki pran dizan, gen moun ki pran yon mwa. Mwen menm avè w m panse nou gen kapasite, ok? Nou gen matirite non pli. Alò, m pa bezwen sa w al. pran twòp tan donk pou nou fè tout sa n gen pou n fè paske ou se yon moun petèt mwen apresye m poko renmen w ou pral fè m renmen w men m ap gade w fizikman nan zye m trè damou. Pa bezwen pale anpil mwen renmen w tou paske si m pa t renmen w m pa t ap di l pou l envite w nan jounen an e m pa t ap leve kite l pou m te vin jwenn ou.
Bon mèsi cheri mèsi enfiniman donk nou tap soufri pou sa e ke m panse nou pral nou pral pase yon bon moman ansanm nan joune a la e pa sèlman nan joune a m panse lavi kontini pou nou e nou pral fè ti zo sezi paske misye banm anpil manti mèsi cheri. Anmyee an al fon ti bèè.